Jodi a, nou vini avèk 5 prezidan dominiken ki dorijin ayisyèn. Se yon sijè ke yo prèske pa pale de li menm, nou pa konn pou ki rezon. Gen anpil istoryen ki menm ap kache sa, le fè ke Repiblik Dominikèn te gen prezidan dorijin ayisyèn. Nan prezidan sa yo, genyen ki te pran nesans Ayiti menm e genyen ki te gen paran yo ayisyen. San pale anpil, ban m al fè nou pa de prezidan sa yo. Nou gen an premye pozisyon Gregorio Luperon ki te prezidan pwovizwa Repiblik Dominikèn de premye desanm 1879 o premye septanm 1880. Istoryen Emilio Cordero Michel fè konnen ke Se bò kot manman l li te lye avèk Ayiti. Yon lòt istoryen denome Tirso Meïa Ricard te di ke de 1863 a 1865 pi gwo gè ke yo te genyen an se te gras a de peyizan pye atè, dirije pa de jenero iletre, avèk de konbatan dominiken ayisyen tankou Gregorio Luperon, istoryen an fè konnen ke pou yo te genyen batay sa se te gras avèk anpil ayisyen, bagay ki pa janm di. An dezyèm pozisyon nou gen Pedro Santana Familias, li te pran nesans an Ayiti, pli presizeman an Ench. Lang matènèl li se te kreyòl. Misye se te premye prezidan konstitisyonèl ke Repiblik Dominikèn ta pral genyen. Pedro Santana te jwe yon wòl enpòtan nan endepandans Repiblik Dominikèn sou Ayiti an 1844 la. Nèg sa pat vle wè Ayiti. Istwa fè nou konnen ke li te dirije avèk yon men de fè. Gen anpil istoryen ki te kritike fason li te konn ap dirije yo. Se li menm ki te òganize defans peyi a. pou l te genyen batay dominikano-ayisyèn nan e pou l te bat lame Fosten Premye a. Li te gen yon rejim diktatoryal, menm jan avèk Papa Dòk. Pou l te fete ennan endepandans peyi a, misye te fiziye de moun akize de konspirasyon kont leta an plas. Humm nèg sa pat jwe non. An twazyèm pozisyon nou gen Ulysse Euro Lebert ki te gen yon ti non Lilis. Ulysse se te pitit Josefa Lebert e Jose Alejandro Dasso Euro ki te dorijin ayisyèn.

Trujillo te minis nan gouvèneman Nisaj Sajè, prezidan ayisyen nan ane 1869 a 1874. E avan sa, papa Eleonor ki se aryè granmè de Trujillo te yon manb nan konsèy sekretè ki t ap gouvène Ayiti an 1874 la. Nan yon jounal ki te pibliye nan ane 2008, sou Trujillo fè konnen ke prezidan sa se desandan de loligarchi ayisyèn. Se nèg sa ki pat vle wè ayisyen. Nèg sa te fè yon masak an 1937, masak sa pote non masak de Persil. Misye te òdone pou te touye tout Ayisyen k ap travay nan plantasyon an Repiblik Dominikèn. Plis ke 20 mil Ayisyen te mouri nan masak sa. Gason, fanm, timoun, depi w pa Dominiken, w ap mouri. Kisa l te pran kòm ekskiz pou tout meurt sa yo? Li te di ke Dominiken yo ap plenyen pou Ayisyen ki pami yo, dizan ke Ayisyen ap vòlè bèt, pwovizyon, fwi, anpeche ke Dominiken yo viv byen e jwi afè yo. Li te di ke li pral korije sa. Li te di 300 Ayisyen gentan mouri a Banica, yon vil an Repiblik Dominikèn, e n ap kontinye avèk remèd sa jiskaske pa rete youn. Yo rele masak sa masak de Pèsil ou operasyon Perehir paske sòlda dominiken yo te gen yon ti moso pèsil nan men yo, ke yo ap prezante a chak moun ke yo santi ki ka ayisyen, paske yo pat ka idantifye tout. Epi mande yo, kisa sa ye? an espanyòl, pou moun nan reponn. Se yon mo ki te tèlman difisil pou ayisyen te pwononse, de ou pat dominiken ou pa tap ka pwononse l, e depi ou pa pwononse mo sa byen, sòlda yo tou mete bal sou ou. Sa te tris. Mwen menm, m te deja mouri. Kote m ka di bagay sa? E senkyèm prezidan ke Repiblik Dominikèn ta pral genyen ke san Ayisyen t ap koule nan venn li, se te Joaquín Balaguer, pitit Joaquín Balaguer et Carmen Celia Ricardo, ki te gen lyen avèk diktatè Ulysse Euro. Paske manman Joaquin se te kouzen Ulysse, dapre yon sous de rechèch entitile Ancêtres reyalize pa Enstiti Dominiken de Jeneyaloji e pibliye nan jounal le 16 septanb 2006. Dapre anpil sous, yo fè konnen ke se nèg sa yo ki touye plis Ayisyen an Repiblik Dominikèn. Nèg sa yo te san pitye. E se gras a yo tou si Repiblik Dominikèn nan pwen sa li ye la jounen jodi a. Daprè ou, ki rezon ou panse ki fè yo pa vle moun konnen istwa sa yo? Fè nou konnen nan kòmantè yo. Like si w te renmen videyo a e pa bliye abòne a chanèl la. Aktive klòch notifikasyon an pou w ka jwenn tout dènye videyo nou yo.